Map ede w priye pi fò. Antouka m ta renmen wè pou yon jou Bondye fè bò la pou ou. M te konn tout bagay.
M te konn tout bagay piti. M swete sa.
Nou zanmi lontan, nap pase mizè lontan. Ah oui pitit.
Wey! Wey!

Koman sa se yon wòl la? Mwen kanpe anfas ou an ap pale avè w se yon wòl? Non e pa fòt an non depi maten m gon nèg ki mete m kanpe la alòkile m ap m pa konn si pase sou mwen la e pa wè mwen sa fè m blije mande nou si nou wè m depi maten m kanpe la. Ebyen nou wè w men n ap pale avè w nou wè w sa ka rive moun ki ap yo t ap tann nan pa wè w men nou menm nou wè w. Wi e nou pa konn yon ti dam nan zòn nan rele Dada? Dada gen plizyè Dada.

Anben mennenm tanpri souple mennenm gade wè de tout soulye m rache nan raje a wi nan mache men mennenm lakay ay tanpri Pa gen pwoblèm non nap mennenw Anben ok pa gen pwoblèm pa gen pa pou dat map mache la non
Antouka sèm sa Bondye fè a li konn poukisa l fèt paske pou koun konnen l pran sèm Nou pran kou vre wi sitou pou ou menm eeyy Ou pa bezwen di m sa men bon ok lè wap di m lè wap di mwen menm nan e ou menm

Wa vle sou m pa fon an non. M pap sou non.
Nou pase mizè nou ansanm, mwen menm ba lavi m rive la ou menm pou ret atè a. Mwen kwè nan tèt mwen map sa kanmenm. Epi
li gen yon zanmi l ki gen pou antre. Lè l antre lap vin la a.

Nou gen nimewo telefòn mwen te sipoze relem anvan poun dim eske nou ka vin ansanm avèl nou pranl nou debake ansanm avèl lakay mwen ou wè sal fèm nan se bagay soumoun sa rele nou pa janm fèm bagay konsa ankò ou menm ee jislèn ou sonje tontonm sa mtap pale w la se lik te touye papam wi epi se li ki te touye papam nan yo pran yo mennen lage sa e pou kite yo mennen lakay ou tande mesye sa vin nan bank pwazone m nan kay lala tou.

M pa pran nouvel a yo. M pa konn. Men men tontonm nan wi Gislèn.
Wi mwen wi. Wi. Alò kile Jan bagay yo ye la Jan peyi a ye a m oblije m pran bwa m vide wi pou m wè si m arive isi a. Nan raje w pase tontonm? Wi e nan raje m pase wi. E kòb ou pat genyen?
Men ou konnen sa k de lajan pou yo mennen yon moun vini isit la la. E nou te nou te plizyè wi nan wout la kounya la. Lè nèg la vin lage m la devan an la, kounye a la Lucky li di mwen konsa, L ap vini? M chita m tann nèg, m kanpe, m swe jouk m swe. Kounye a la, lè m gade m wè 2 ti mesye dam k ap pase, m mande yo fòmasyon, yo vin, yo wè bò yo mennen m la. Aah, mezanmi tonton, m byen kontan w rive nan kay la wi.
Ah bon, mwen menm pa m pa ka kontan pase, mezanmi gade kòman moun ap viv nan paradi esit la.

An yo di fontyè fèmen koman pou nou. Nou jan peyi a ye a on nèg pa ka rete nan nou pa ka bwè djo frèt anba a yo touye prezidan ou konn sa. Wi m konnen yo tiye prezidan. An ben yo touye li mouri li tere menm jistis li pa trape non. An ben ou menm sa w bezwen nan bagay sa tonton pa granmoun ou ye. Non an ben se peyi a ki nan ki ki nan tou. E ou koman w vini koman w vini. Non alòkile gon pakèt nèg ki tap vini nan la ki tap pase nan raj la kounya la mwen menm.

Koman boutèy ruminante a soti? Hey! Epa non sezi.
Kisa?
Lavi a pa gen konplikse ladan non. Bon mwen si si ta koz Ayiti te gen menm vye lave boutèy la. M pa ta pral nan mache nan nan bra pwente vin isit la non. Pwen pwen pwente ap pèdi tan. Bon mwen bon mwen si si te gen lave boutèy la Ayiti. E tou gouye m tap mache. Tonton.
Hein?
Piga w ap bay yo ba w fimen vye bagay Haiti non. Ou lage nan fimen vye tenten. Tande sal di la bon ou an wap sere job wap fè. Eske w kwè nan tèt don nan vre. Siman yo tonbe bal fimen vye grimas anba a. Tande
anben moun sa yo pale vre. Bon ti nèg a manzo a desann anba a li di konsa travay. Wap travay isit la pou fè bèl projè nan travay wap fè i di se boutèy wap lave isit la.
Pale, kiyès li di kap lave boutèy la? An yon ti nèg manzo gen ki te isit la wi. Wi kiyès li di kap lave boutèy la? E dada.
Hee. Ahh.